Yo finalman mete men sou misye e m salye se vayan polisye ki fè travay sa. Mon chè travo pou, bravo pou. Eh bravo. E son polisye ki pran angajman l, ki pran responsabi. Nan gen bon polisye nan kò a. Son grenn polisye ki pran angajman l wi. E yon grenn polisye ki deside l di li di lòt nèg mesye tande gon bagay la map jere. Yon grenn polisye, m pap site non misye men l konnen l. Mon chè m salye w, bon bagay, bon bagay. Son grenn polisye wi. Misye, misye di wè gon nèg la. Son vòlò nèg sa a ye m tande TT tap denonse l hein son vòlò li ye li gen manda kont li li vòlò lajan on dam ki andikape kap chèche swen pou letranje enben vini m pale w akonpanye m nou pral fon bagay la yo rive sou misye. Lè yo pwente sou li kè l sote. Yo di se pa ou menm sa towo. Je l kale tou limen tou wouj pou bay polisye presyon men l pat panse polisye. Ou konprann sa m di w? Monchè chapo pou ou tande polisye sa bon bagay. Epi yo mennen misye nan komisarya Dèlma 33 jiskaske yo mennen l bay pakè paske misye te gon manda pakè kont li. N ap vin sou sa kounye a rapidman. Pou èske n sonje towo sa ki sou ekran an? Dam sa ki sou ekran m sur ke anpil nan nou sonje l, se Stéphanie Désir. Se yon jèn dam ki gen pli de 10 an ak yon maladi ki gen difikilte pou l jwenn trètman. Anpil fwa maladi a pran l, si l pa gen moun avè l, si l tonbe l ap rete atè l pa ka leve. Se sou chèz woulant li ye alòske se yon jèn dam ki nan trantèn ki te kapab itil peyi a. Nan kad demach ke l ap antreprann pou wè kòman leta te ka sipòte l, li rive fè kontak ak moun ki nan biwo moun andikape yo. Eben lèl rive nan zòn nan, e sa t fò wap wèl te site non pastè Claude Emmanuel Camille. Kon yon zanmi ki te dim sa, m te di misye, m te pran yon egzanp sou li. M di bon, pa egzanp yon moun gen dwa vin kote m epi m baw, m di a tcheke entèl. Men si w nan vòlò, m gen dwa pa konnen si w nan vòlò. E de fèt se sa ki rive Claude Emmanuel Camille. Se pa paske Camille te de mèch avèk misye, Men, puiske misye son nèg ki abitye, pwobableman l konn vwayaje, etsetera, bagay sa yo, misye se nèg, yon frè legliz k ap dirije koral, se yon bagay difisil wi. Epi, pastè Kami, ki li menm responsab kominikasyon nan biwo a, li di Stéphanie ke misye ka ede l nan demach ke l ap antreprann. Men genlè pastè Kami pat konnen misye te gen te vòlò tout vòlò sa paske mwen menm e pa 2 plent m gentan resevwa pou misye tou. Yeah! Sa di, son nèg la, se bon nèg ki fin ki clean clean clean non papa, alòske misye se nèg legliz m di w se frè, se nèg kap dirije koral anndan legliz etc. Kounya kisa k rive? Lè Yo refere Stéphanie avèk misye, Stéphanie pou li menm, li panse l antre de trè bòn men, se yon frè legliz, li te ka priye pou li tou, nou pa konnen! Eben ekoute, e lè m ap tande maten an sou radyo Karayib, m t ap tande sa, epi Map tande kèk journaliste ki viktim nan dram 24 desanm pase an epi kap plenyen lè yo rive Kiba nan ki eta yo resevwa yo leta ayisyen pa akonpanye yo vrèman kase nan lopital yo voye yo a madle inin yo Se yon lopital, se yon matènite li ye. Donk, ki ta sanble pa gen anyen pou wè avèk kestyon moun ki blese pa bal ke yo pral trete, etsetera. E se tout sa yo Stéphanie t ap eskive, li t ap eseye evite. Dayè, li te ale Kiba deja. Gon ansyen onorab ki te al Cuba avèl nan kad trètman, e ta sanble lè onorab la rive genlè onorab la te vle plis ke trètman alòske l malad se trètman l bezwen, enben trètman an pa finalize, li oblije retounen. Sa di li viktim de Cuba deja, e pa otorite k nan leta a. e sa t fè l te di ke nenpòt jan sa ye li pap retounen Kiba, li ta swete leta akonpanye l pou yon lòt peyi men l te plis vize Etazini nan kad yon viza imanitè. Puiske leta s on leta k ap dòmi e gen yon nèg misye t ap travay nan bwat la tou nan sekreteri deta pèsòn andikape, Bon, yo di misye yon nèg ki tèlman gen fo bagay, sa di li gen dwa te di lap travay tou li pap travay, nou pa konnen paske se yon nèg ki tèlman ap, men yo di misye menm badj OAVCT l konn gen nan kou l epi ou panse se nèg kap travay nan OAVCT tèlman se yon nèg ou konprann ki ki ap vann yon imaj ke l pa ye, si w al gade yon bagay ke m pibliye sou paj mwen wap wè misye gen yon manda depi 2019 pou eskwokri, tande wi pou eskwokri pou abus de confiance, pou usurpation de titre depi 2019. Sa di e pa jodi a misye ap bay kou non. Misye son nèg ki bay kou e sak dwòl la misye pa janm nan kache non. Nan misye e la li ye anba ou a wi sou dèyè a la kòman zòn sa rele sou Jakè yo bagay e la misye te ye wi. Li pa janm nan mawon nan kache li li trankil li relax wi. li relax e danl lap griyen anyen pa fè anyen pou li misye se m gen enpresyon moun misye poko bay kou a moun sa fòk li pa kwaze avèl ditou se sèlman mò nan simityè misye poko bay kou depi se yon nèg li kwaze avèw boop li baw yon kou kanmenm enben tande non misye pwomèt Stéphanie Désir ki gen maladi an li kapab edel Stéphanie kontan. di oh. Son se èd map chèche. Misye di pa gen pwoblèm. Misye di Stefanil gen ajans de vwayaj. Li bay li ba yon non. E lè yo kwokel li blokel li kounye a li ba yon lòt non. Misye dil gen ajans de vwayaj. Lap ede Stefani. Ekoute. Epi premye bagay lan li di Stefani poum ede w. Men sa wap fè, m konsyan ke w malad, m pap pran anpil lajan nan men w, men pou m fè demach yo, map fè w rantre Meksik, paske lide a se rantre Meksik pou w kapab rantre Etazini, kòm Donald Trump koupe bagay sa pou lenstan. Misye di ke poum fè w rive, ou menm ou mèt ban mwen 8000 dollars Haïtiens. 8000 dollars Haïtiens, sa ap pèmèt ke mwen eben jere dosye yo. Stéphanie di ke eben puiske mwen pa kapab deplase pou kont mwen paske gen pafwa m an difikilte, fòm gen yon moun ki eben la avè mwen pou edem pou wè kisa n ka fè. Enben misye dakò pou genyen 2 manb nan fanmi Stephanie ki deplase ak li. Tande byen wi peyi a. Misye dakò pou gen 2 manb nan fanmi Stephanie ki deplase ak Stephanie. Stephanie kontan. Se se solisyon lap chèche. Donk nenpòt jan yon nèg ka ede l, si nèg la gen vle ede l, lap kontan sa. Enben kisa k pase Stephanie, kounyela ou sonje ke lè leta ap fè tout vire tounen lanavèt, Stephanie te oblije pran rezo sosyal yo, an patikilye nan emisyon Ti Kozak TT m te pale ak li isi an, nou pase entèvansyon ke l te fè etsetera. Donk, jiskaske l te vin kreye yon GoFundMe pou ta jwenn sipò, men pa gen twòp moun vrèman k te sipòte l. Ou konnen, souvan Ayisyen yo pa tèlman renmen sipòte yon seri de ka. Mentnan, men li te kanmenm ranmase yon ti kòb. Eben, kisa k pase? Misye di li, pou 2 moun yo ka akonpanye li, moun sa yo ap bezwen 7 mil dolar ameriken. Tande wi, y ap bezwen 7 mil dolar ameriken, li menm kòm se ede l vle ede l li menm, li pa bezwen peye dola ameriken an, l ap bezwen li menm 8 mil dolar ayisyen. Moun yo vann ti bagay yo genyen. Yo koupe kout met nan makout. Paske tout rèv yo se wè Stéphanie leve sou chèz woulant la. Ou ka wè l sou chèz la. Tout rèv moun yo se wè Stéphanie dezole kite chèz la. Moun yo yo prete ti kòb, ou konprann sa m di w, fè ti kèt ansanm nan fanmi an, jwenn sipò zanmi, pou yo kolekte pou yo ranmase 7 mil dola ameriken nan yon peyi difisil, pa gen kòb vre, dayè si se te le ka, Stéphanie t ap deja trete paske gen medikaman pou l pran yo koute trè chè e l pa gen posibilite pou sa. Misye fin pran lajan, li pran paspò etsetera, misye mete van nan vwèl li, li bay moun yo pou yo mantò, Li di yo, anbasad la ap ouvri tèl dat, tèl dat. Se te an novanb. Malerezman, te gen yon ti van panik nan peyi an, etsetera, lari bloke. Kounye a, anbasad la vin di moun ki te gen randevou nan novanb, li voye yo pou desanb. Kounye a, lè ksat ki pral fè Stéphanie konnen misye pa ap fè dosye yo, se lè kounye a Stéphanie tcheke an desanb, eben, dosye yo pa t janm ale nan anbasad. Depi lè sa a misye ap bay fanmi an mantò, rele l nan telefòn li pa pran apèl l, ekri l li pa reponn mesaj. 7 mil dola ameriken nan men l plis 8 mil dola ayisyen misye kache l nan mawon, l ap byen woule. Ou wè li gra tankou chat kay pè. Tande m, nou pral ba w imaj misye jounen an jodi a wi. Ebyen sa k pase, bagay la pran lari. Kounye a lè bagay la rive nan ti koze, misye pran yon ti panik. Li remèt paspò yo. Tande pou m montre w misye ap tande wi. Lè kounye a m kòmanse frape misye nan dosye a, misye fon jan l remèt paspò yo. M pa konn, m pa konn, m pa konn ki filyal li te pase men l remèt paspò yo. Men l poko remèt lajan an. Li pa janm di moun yo sa l fè a lajan an. Men l remèt paspò yo. Lajan l genbe nan men l. Finalman, Stephanie, ki se pastè Kami ki te ba l referans misye, li enplike pastè Kami nan dosye a, l al pote plent, jiskaske pakè rele moun yo, misye kache. Pastè Kami li menm ki konnen bon l pa t nan anyen wonga misye, li menm li ale nan pakè, li reponn kesyon komisè etsetera, li esplike sa Baal an ye. Eben misye menm menm li pa janm prezante. Finalman, eben gen yon polisye ki son gason kanson yo mete yap mete kontwòl sou vagabon an eben imaj sa w wè m pibliye a gon nèg ki te di èske se snapchat yo fè pou misye a bon pwoba wi men se foto misye reyèl nan komisarya dèlma 33 epi yo mete men sou misye misye tèlman awogan Misye pat vle nèg yo pran foto a menm ditou. Yo pa vle foto, wè men misye men towo a. Se yo te oblije pase misye yon wozèt pou yo fè l pran men li. Yon chèf pa ka bay yon jan pou ye. E finalman misye tèlman fawogans, se yon wozèt yo pase misye kaw, yo desounen li. E pi finalman misye trankil. Misye trankil, e ben misye pwiske misye yo te arete l sou manda pakè, Eben misye te rapidman desann nan pakè men misye, wap wè misye akonpaye yon lòt nèg, bon son lòt nèg ki gen lòt dosye li menm, men yo te tou met 2 yo ansanm, mèt owa, mèt owa, heh misye gwo nèg papa, frè legliz li ye wi misye gwo nèg anpil wi ou pa wè misye, eh misye, misye gwo nèg, eh misye, misye gwo nèg gade bab li, nèg bab yo bay pwoblèm mesye, oo chaje nèg bab anba live la. Men ou pa wè konsa bab Jeff ye. Enben la sosyete, pandan map pale avèd la, Vincent Moïse, misye gen 2 non madichon m di n sa deja, deja 2 non madichon, Vincent Moïse, misye anba kòd nan kad dosye Stéphanie Désir lan, dayè se sou manda sa menm yo arete misye, enben Vincent Moïse misye desann nan pakè, la lajistis tande misye, dayè, komisè gouvènman an tande misye, enben, pandan n ap pale la a, komisè a, voye misye yon kote pou machin pa frape l, misye pwomèt l ap bay lajan an nan mwa fevriye sa a, dayè demen premye fevriye, Komisè a di misye pa yon pwoblèm, enben si w ap bay kòb lan fevriye, w ap rete la a toujou annatandan, paske dayè ko anndan ko deyò, si kòb la ap bay l ap bay kanmenm, okontrè si w anndan fanm ou ka fè dilijans pou bay lajan an, donk w ap rete avè nou la a annatandan ko bay lajan an. Enben jan n ap gade la a, Moïse Vincent, misye Moïse Vincent, enben misye anba kòd, e yo al mete misye yon kote ou machin pa frape l, ou wè l byen serye. Dayè, sa k dwòl la, lè misye rive anba a, gon ti anèdòt, gen lè gen yon lòt nèg ki vin pote plent pou misye, ki te vòlò lajan l, eh! ki te vòlò lajan l, epi misye ap kache dèyè yon lòt prizonye. Epi nèg la di oh eh retire bon bon wè vizaj vòlò a non epi lap kache dèyè lèl wè nèg la wi lap kache dèyè lòt prizonye a pou yo pa wè li etc sa di misye li rekonèt li son vòlò lap bay moun kou lontan lontan lontan men finalman l monte sou resif e sou dosye Stéphanie Désir lan ki son moun ki malad ki gon andikap ki bezwen sipò misye son kriminèl li ye wi. Misye yon kriminèl. Yon peyi difisil, yon jèn ki gen 10 ak yon maladi, ki bezwen sipò, ou pwomèt li ou ka ede l, poutan se vòlò w vin vòlò l. Eben, men mesye Vincent Moïse, misye anba kòd, misye gen tan tande, yo gen tan tande l nan pakè jodi a, e yo mete l yon kote pou machin pa frape l, annatandan li deside remèt lajan an.